Koulman ankèt la. Pandan nèg yo, yo menm, yo fokis sou pouvwa pou y al vòlè, pou yo fè tranzisyon, pou y al siyen move kontra, bay boujwa santi yo ankò tout sa Jovenel Moïse te kòmanse goumen kont li e ke pou te fè pèp ayisyen an rale on souf. Paske batay Jovenel Moïse la se te yon batay kont sistèm santi a pou l te fè pèp la rale yon souf. Jodi a se poutèt sa yo asasine l menm jan avèk papa nasyon an. Paske Jovenel Moïse te vle ke richès peyi a repati e ke pou tout moun ka jwenn. Jodi a nou menm nou ret nan silans nou, nou rete nan twou nou paske menm sistèm, menm nèg a mikwo ki te detwi Jovenel Moïse yo, se yo k detwi fòs revolisyonè, jenès anfan mye alye. Manyen youn manyen tout pou fè panse ke nou se pi gwo gang, pi gwo asasen, pi gwo tiran ki egziste nan bout tè Desalin nan. Ankò yon fwa, nou kenbe silans nou. Nou ap swiv, n ape tann bon jan rezilta ankèt la e ke pou tout moun ki patisipe nan krim sa a, ni de prè, ni de lwen, e ke pou yo peye pou krim sa yo fè a. Merci Jimmy nan ki nan moman nap pale la nou gon lòt sam te kapab di yon lòt sousi e kòman katye yo ye Jimmy e lèm di katye yo nap pale de katye kote ki gen plis lese frape yo lè nou pran Bèlèr, nou pran Ba Dèlma, nou pran Ri Sen Marten, nou pran Ti Bwa, nou pran Gran Ravin, e nou pran e Vilaj de Dye, Matisan, Ti Bwa, paske nou konnen se alye, Gran Ravin se alye avèk Vilaj de Dye, Site Solèy, avèk tout katye ou konnen yo, Ti Gabriyèl, Iska, e Matyas, Kòman katye yo ye aprè asasina prezidan an, moun yo rele chèf de gang yo, moun yo rele se yo bandi yo, mesye sa yo kòman yo ye, èske chòk lanmò sa a pouse yo a fon sese l fe oubyen nèg yo sa pa di yo anyen yo toujou ap tire kout zam men kòman kòman sa ye, èske gen dè konsètasyon k ap fèt pou n wè kòman finalman nou kapab mete ansanm vreman jan objektif la te ye dè le depa, ki se, selon enfòmasyon ke mwen m te jwenn nan sous ki fè m konfyans, je nèf la, se premyèman sispann goumen antre nou nan katye yo, dezyèmman jwenn yon fòmil avèk leta ayisyen pou n depoze lèzam, pou nou, pou nou, alò pou nou. jwenn yon konfyans pou nou depoze lèzam epi pè fasilite m sa m ta kapab di e dèz aktivite sosyal anndan katye yo kòman mesye sa yo gwoup sa yo aprè asasina kòman nou ye kounya antre nou. E m ap raple pou tout oditè oditris live tanbou verite yo e objektif jenès fòs revolisyonè jenès an fanmi alye manyen youn manyen tout N ap raple pou oditè oditris yo nan ki kondisyon ke Fòs Revolisyonè Jenès an Fanmi a li te kreye. Malgre ke vagabon a mikwo an Ayiti, pou yo te detwi karaktè Prezidan Jovenel Moïse, yo te fè tout moun kwè ke se Prezidan Jovenel Moïse ki te kreye Fòs Revolisyonè Jenès an Fanmi a le manyen manyen tout e ki se manti, ki pa t gen anyen pou l te wè avèk laverite. E jodi an, nou te kreye Fòs Revolisyonè Jenès an Fanmi Alye nan sousi e ke pou pa gen goumen e ke nan katye popilè yo ankò. E ke nan kominote yo e ke pou pa gen kout zam ki t ap tire. Nou te kreye Fòs Revolisyonè Jenès an Fanmi Alye Lè n te reyini tout geto sa yo, n te met tèt nou ansanm, se te pou n te ka konstitiye tèt nou kòm yon gwo fòs politik ki te ka pèmèt nou fè presyon sou Leta. Sa vle di kisa? Sa vle di lè nou di Leta a nan katye nou ye yo pa gen dlo potab, lè nou di nan katye nou ye yo nou pa gen kay pou nou rete e ke nou te ka fè presyon sou Leta pou l te konstwi kay bay moun nan katye popilè yo, nou te ka fè presyon sou Leta pou l te mete bon jan dlo potab pou nou, Nou te ka fè presyon sou Leta pou l te met bon jan sant sante pou nou nan katye popilè yo. Se te nan objektif sa a ke nou te kreye Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi e Alye Manyen Youn Manyen Tout. Men nèg yo tèlman t ap detwi karaktè Prezidan Jovenel Moïse, asavwa ke pou fè konnen ke se li ki te kreye Jenèf, Li te toujou kenbe distans li avèk fòs revolisyonè Jenès an Fanmi a ye, kote ke li pat janm ankadre mouvman sa k te fèt vre pou moun ta di ke se ke se li k te kreye gang yo. E sa ta sa vin fè ki sa? Gen anpil katye ki te nan fòs revolisyonè Jenès an Fanmi a ye manyen moun manyen tout suit paske manke ankadreman, paske kòmsi Leta pa rejwenn nou, anpil nan zòn sa yo e ke ki te konn gen seri de move aksyon ki te konn fèt ladan yo, yo te vin kite pòs, yo te vin kite wout objektif Fòs Revolisyonè Jenèf an Fanmi an, e ke pou yo yo te retounen nan dè aktivite ke yo te konn fè dan le tan. Jodi a, apre lanmò prezidan an, e nou konnen nan Matisan ak Fontamara toujou genyen kout zam kap tire, nou konnen anndan site.